Men rapòte e ouvèteman m di sa m di a. M pa avan sa m pa gen anyen kont misye epi il pran la libète de essayer d'avilir ma femme, di ke se madanm mwen ki vòlè whatever. Ou gen yon structure kote ke nan ITEL moun pa manyen kòb. Pou on chèk fèt. Li sot isi, l monte, l monte, l monte. Madanm mwen, kòm m te nan prizon, li te gen dwa de siyati. Tou gen twa moun ki pou gen dwa de siyati, madanm mwen se yonn ladan. De moun pou siyen chèk la, yon on twazyèm, si gen on moun ki pa la ki pou siyen. Sou madanm mwen te gen yonn ladan. Lè, avèk tout bagay sa yo. M kite on team, on group moun, on enjenyè ki se ki se vice president engineering yo rele Cherestal. Non sèlman li gen pou l jere pwovizyon, jere sa k ap achte, sa k ap vann e e tout bagay sa yo men li se youn nan moun ki siyen an chèf la. Ok. Ensi de swit. Ou gen, ou gen on strikti. Pa gen pase afè de pase nan gad manje a pran met nan pòch yo pa gen bagay men le fèt ke je te pa la se si gen anpil fwod fwod ki fèt ou achte 200 telefòn epi nan 3 jou apre ou al fè envantè ou jwenn 150 ou jwenn 120 misye bòs la pa la chèf la pa la se konsa ayisyen la plipa de ensi de swit so strikti etabli ou pa kab rete pou di de choz.

ki te fasilite w kòmsi kraze règ tèl pou ay tèl vini? M ta renmen gen yon eklèsisman nan sa. Epi dezyèm kesyon, e m gen yon nèg ki rele m yè epi misye ban m yon enfòmasyon men pandan w ap pale la a, chif ou bay la, paske misye te ban m yon chif 9 milyon men m wè 9 milyon 86 mwens 9 ret 77. M di misye mechan paske koman fè misye di m si on blan k envesti 9 milyon ou woule blan an men m di ke kèt men 9 milyon pa rapò a 86 ou konprann epi misye di mwen si ou manje lajan blan an donk se sak fè pwoblèm sa yo donk m ap tounen a misye sou chif sa pi pita pou m di misye l mechan e youn nan bagay m paske mwen menm m sanse nan kòmsi swiv domèn bank. Paske m gen komsi paran mwen se mant ki pèdi yon pakèt lajan nan bay Dumont ki te pati epi ki vin bay donk. Dumont pat bank. Bon wi li te pat bank men. Se te bòlèt. Wi men wi men li te bank nan nan nan paske misye te gon seri de bon plè sa pat gen yon sistèm bank plizoumwen etabli men men misye te konn fè ti bagay tankou stil koperativ e men mwen m panse ke nan analiz bank ki fèt nan sistèm de blanchiman dajan, m panse ke Sokabank se youn nan bank ki pap gen sistèm sa a, ki pap gen tan gen stil de kòripsyon sa a, kot dilè dwòg anvayi yo, lè n wè bank kòmanse ap fèt tankou chanpinyon nan tout vil de pwovens, kot nèg yo, nèg yo ta sipoze anba kòd kounye a la, pou nèg k ap fè blanchiman dajan. Kesyon m ap poze w, èske pa gen yon mwayen pou Sokabank kapab retounen sou le teren, menm avèk sistèm de. bank men sistèm koperatif la mwen ki te nan Sokabank an fonksyon de tip de prè ke yo te bay pa rapò avèk to denterè 25, 30 pousan ki te gen sou mache a premyèman e dezyèmman èske nou pa ta ka plede koz pou lenvis paske gouvènman sa la di Haiti is open for business. E yo bezwen dyaspora ak pou rantre. E dyaspora a se plan sali li ye vre, nan yon akò konsète avèk moun ki andan yo. Eske kounye a la a pa ka gen yon plent ki fèt pou ralye les éléments de la diaspora pou di ke men yon envestisman dyaspora fè paske reyini 86 milyon dola an 1989, 90 se pou yon, m ta di, kakakòk. Ou konprann? Eske pa ka genyen. Ministè dèz Ayisyen vivan aletranje kounye a la ki egziste pa ta ka pot yon plent kote l tou pou l ede dyaspora a nan lit ke l ap fè pou l antre andan peyi a paske si se dè eleman de la klas pov, klas mwayèn k ap goumen e nou genyen yon elit a ok m ap koupe wi. Kijan nou kapab mennen koz sa a kòm koz de la diaspora ki viktim andan peyi a? Se 2 kesyon sa yo genyen.
Premye kesyon an se apwòch ou fè pa rapò avèk dwòg an Ayiti e bann. Premye pwoblèm, premye repons m ka ba ou, dwòg pa mennen pèsonn nan prizon an Ayiti. Si w se bon Ayisyen k ap suiv. Depi Preval monte, nou pa janm ranmase yon ti mamit gwòg nan lari. Sa vle di ke yo pa janm kenbe pèsòn ak yon mamit gwòg pandan kat an. E Ayiti transite de la drogue. Alò, nou gen yon bann banbochon kou wòch. Daprè sa nèg yo ap lage nan lari a, akizasyon ou pa men kanmenm, ou pa santi ke gen yon batay kont. Pardon. Ou pa santi. E mwen pwoblèm ki fè ou pat gen dwòg nan koka. Nou te asosye avèk yon lòt bank Ozetazini ki deside mete estrikti nan koka.

m pa di w pa janm gen, men ofèt efò sa a te Cleone ki pou te kite lòt moun deyò paske kay Socra nèg yo pa aksepte pa egzanp. Se petèt. Bon. E nou konnen Ayiti se tranzit pou ladwòg. Sa k kab fèt lòt la? M raple m, m te nan Pace University, yon pwofesè ekonomi. Misye ap fè sa yo rele aplikasyon an tèm de devestisman non rasyonèl. Misye anseye tou nan Columbia University. Misye di nou ke yonn nan rezon ke

ou pa jwenn ni dyaman ni lò atè a, ebyen kòb la te sipoze antre anba matla, lè w ap pase ou ap wè matla a rive nan fetay la, ou ap wè kòb ki pandye, ou pa wè sa nonplis, se ke moun ki nan fè dwòg la yo gen bank pou yo mete l, e yo gen bank ki aksepte ke yo mete l, se pa yon jwèt timoun li ye, se petèt lendistri la pli florisant, e je vous le dis.

Yo itilize yo kòm mwayen pou yo fèm sa yo fèm ok yo itilize yo kòm zouti ekskiz vizibilite pise yo pa voye mò dèyèm yo ou konn an ayiti depi ou fè yon kòb li pèdi yo di ou konprann sa yo pa voye mò dèyèm yo prann ok so. Nou gon tandans fon melanj ant gouvènman e leta. Bra de fòs de leta se gouvènman. Piske se li ou wè ou janm wè leta nan ou pa janm wè leta. Ou wè gouvènman. Lè yo di w ki koulè leta ou pa konnen ki koulè. Eske l gen bèl dan ou pa konnen. Ou pa janm wè l. Men, Leta bay tout fòs li, tout posibilite l a yon gwoup yo rele gouvènman. E gouvènman sa a, se li ki fè tout byen e tout mal genyen. Li enfliyanse pa kote l soti a, kiyès majorite moun ki gen fòs nan peyi a k ap jwe avèk li, oubyen kiyès moun fè l defann pou gwoup sa a, pou l tiye, pou l kraze.

E nou konnen ke premye minis lan li nan telekominikasyon e ou di ke w te ede l anpil. Ayiti Obsèvatè gen yon atik ke l sòti kote li eksplike menm e ke premye minis ki la a se li menm k ap fè konplo vin ak konplo ankò pou achte Aitel. Li genyen kòm koutye konsil Charles Edouard Fòmen ki bò isit. Eske se te enfòmasyon ke ou menm ou konfime? Non.
M pa ka vrèman konfime l. Ok? Paske pou konfime a pati de prèv, m pa gen prèv. Haiti Observateur se yon jounal, m pa gen anyen pou m wè avè l. M pa peye l, m pa achte, m pa vann. Sètadi, si l di de choz, m sipoze ke li gen de. bagay nan menm e sil pa genyen nil koupab ok so mka di ou e Laurent e mesye Lamothe se te zanmi te zanmi jiska prezan kòm mwen di tout alè a mpoko gen anyen nan menm poum di li pa zanmi ou poze aksyon yo mwen menm map kontrekare aksyon kap fèt men mpaka dirèkteman di.

Sa depan de ki jou nan semèn li ye.
Lè an 2007 gouvènè labank santral rele Maglwa Raymond Maglwa nou dwe 3 milyon dola. Nou pa gen taks, nou pa gen anyen, nou pa, nou pa. Les 3 millions de dollars ont été déposés dans une banque sous contrôle d'un notaire.
D'un ki? Notaire. Notaire.
Ok. So, en 2000, an 2008 nou ap nèg yo kòmanse ap bay pwogram pou gouvènman y ap mèt presyon sou gouvènman yo vin fè yon chita tande avèk Haitap nan chita tande a Aitel dwe yo 13 milyon, yo menm yo di 55 milyon. Ok. Lòt yo la a, nou dwe yo 22 milyon, yo di nou dwe yo 94 milyon. Ok. An nou dechire l. Sa 94 milyon yo nan. 94 milyon an gen ladan l yon dèt ke nou dwe yon konpayi chinwa ke n achte yon ekipman nou poko menm fin itilize. Bagay sa pa gade leta. Nèg yo, sa yo fè, yo anpile dèt, tout dèt an jeneral, OAVC, tout bagay. Yo mete l nan yon nivo epi sa yo fè? Yo chaje enterè plis penalte. Lè w ap fè sa pandan 7, 8 an, ou nan yon chif astwonomik. Nou peye taks, ok, tandiske nou pa t sipoze peye taks. Nou peye, ou ba nou, sipoze ba nou yon franchiz. ki pa janm delivre ke n pa kab itilize l. Ok. Si w te retire kòb franchiz la, se yo k t ap dwe nou. Yo pa t ap dwe nou. Men, faisons les logiques comme ça se doit, si m dwe Leta, m ap peye. Leta ayisyen. siyen on kontra ke m pa kwè pèsonn nan DGI oubyen nan gouvènman an janm li apre yo ke yo fin siyen li. Bon, mentnan ou gen on kopi kontra a. M ta renmen nou wè y ap di ke Ayitel pa gen lisans. M ta renmen nou wè kiyès ki siyen lisans. Nèg sa yo son seri de moun ki fè linyorans pase pou kalite. Sa vle di, m pap pèdi tan m pou m li li, m konprann li pi byen lè m pale l. E sa se trè komen che nou. Timoun nan konprann ke li pa etidye leson l, l al dòmi, lè l rive demen maten, l ap konnen l pa kè. Bon l te mèt te vale liv la, l ap konnen l pa kè. Ok, il fo ke w ap jere lè byen le leta. Fò fèl avèk prekosyon paske les biens de l'Etat viennent de taxes moun kap peye enpo le kontra avèk siyen avèk la teleco misye plen mayo nan menl la map montre nou le kontra avèk la teleco se yon gwo folder wotè sa. Sa se kontra an tèm administratif. Ou gen teknik ki son lòt wotè sa. Sa vle di ke ou gen on pakèt dokiman kreye pa prè de on ventèn davoka. Konn nan Ayiti se on ti avoka ou bezwen pou siyen on ti bagay pou ou. Men lè MCA yo oubyen ap jere on kontra, ebyen yo fè on kontra ki pa gen twou ladan. Se tande m mande

chita anndan palè nasyonal, se li ki se nouvo prezidan. Serge Petit Homme, konseye di minis. Sa a se manda. Kèl ane li fèt? Kèl ane li fèt? Kèl ane li fèt? 98. 3 jwen 98. Sa a se Jacques Dorcéan ki bay, li ta pral an vwayaj, li bay dwa pou direktè Conatel la siyen pou li.

Ki se prezidan konsèy la. Ou te gen Bòd anvan, kounya prezidan konsèy la. Se li ki siyen la ankò. Ou gen Jean Arissean, direktè Conatel. Ou gen Jacques Dorcéan ki li a done se manda ke yo pou demontre. Minis travaux publics. Liv ki gen sa a ladan l lan,

Ki vizyon ke w te genyen pou Ayiti de fason klè e jeneral? Men sa ke m ta renmen gade tou se kantite kòb ke w te kòmanse fè, kantite kòb ke w fè nan somè a. Epi si w vle fè yon ti konparezon pou nou pou ba nou, pou ilistre kòman ke li menm ki vini sou teren an apre w, an palan de Digicel, ki kote li ye li menm.

e osito ke li verifye, li fè apwouve sa pa YMCA. YMCA pou apwouve kreye yon komisyon enjenyè egzekitif, paske se pa sèlman kole fil, kole whatever, nou ap antre nan yon teknoloji nouvèl ke yo rele DCMA. Division, Multiplex, Access se yonn nan pi wo gam de teknoloji an tèm de telekominikasyon. Verizon, Sprint, AT&T, tout moun se li yo itilize. Ok? Sa vle di ke nou pap pale de Ziggy. Se pa yon, se pa Ziggy ki bay Ziggy. Ok. So,

Network la, rezo an. Le rezo, network. Ok? Se network yon rezo, se tout fil, whatever. Ok? So, nèg yo fè travay sa a. Kounye a, lè l fin apwouve o pwen de vi teknik, ki kote n ap kouvri dabò, piske ou pa ka kouvri tout yon sèl kou, kounye a, konbyen kòb w ap bezwen ki pou fè l? Kounye a, Fè yo konnen yon nonm kap fouye twou an Ayiti konbyen yo peye l, nou sesi men le fèt ke se pa yon teknoloji koni yo vini ak pwòp enjenyè yo, yo vini avèk anpil bagay, bokou de kanadyen, bokou dameriken vini epi yo pran lebò an Ayiti, yo pran enjenyè sivil, yo pran bòs mason, bòs sesi, tout moun kap fè travay sa yo e le fèt ke pat gen eksperyans teknik. de teknoloji a yo pran moun sa vle di ke m kòmanse ap anboche moun jèn timoun ki pou aprann men avan nou yo vin aprann nan m voye yo fè 6 mwa ozetazini m voye yo fè konbyen mwa kanada ensi de swit m pa voye anpil paske lè w voye 3 gen youn ou 2 k ap sove ok sou oblije lè w ap voye li fò w kenbe paspò li fò sesi fò sela men yon bagay difisil men nou reyisi. Antrene yo pou yo vin chita kounye a, pran antrènman nan men sa nou rele blan an. Ok. Blan an fè dezan, sèt mwa an Ayiti jiskaske l pase kle bay Ayisyen. Mentnan, nou te gen yon akò avèk gouvènman ayisyen e gouvènman ameriken. Paske gouvènman ameriken dabò pa t vle apwouve prè ke li te Ayiti pa gen rete pou l prete. La MCI la ou je pase prè de 40 ans de ma vie m rive vice president m responsab Afrique Caraïbe pou yo e m se number one pami vice president yo ils m'ont garanti ceci se lè m tande ayisyen ap ranse ap di malversation m poko konprann kouman on homme ka fon pitit epou manjel ankò. Nan ki liv sa ye? Lè w gen yon konpayi konsa, nan konbyen tan w ap fè pwofi ladan l? Ou ka fè dizan, nou menm ki konn lajan. Ou ka fè dizan. Se yon konpayi, chak twazan fò w chanje ekipman. Teknoloji a depase chak twazan. Twaje, katje, koulye w nan senk, ou pral nan senk, sis, sètje, je pete, ou nan tout nèt. Ok? So lateknoloji avanse. e ou oblije chanje l. Bon, kounye a, nèg yo, Ameriken yo, pa vle ba nou prè. E lè sa a, gen anpil moun ann Ayiti ki vin testify pou mwen de sa m ap fè ann Ayiti, ki sa k sesi, Nortel vandè d'ekipman. Paske malgre ke MCI garanti ekipman avèk kòb, yo di, Yo pa bon nèg non. So bon bgy ala nèg an Haiti pale e lè wap gade liv la m gen yo nan machin nan la m te pote yo pou montre nou men m te trouve un peu two ankonbran men gwosè volim yo tout sa pou fè pou reyisi fè bagay sa mache dabò la teknoloji de dcma son teknoloji militè. ke sivil pat gen dwa itilize. Yo fè w siyen papye sot la rive Lagonav. Sa vle di ke m pa ka vann drug dealer, m pa ka vann 20, 30 yon sèl kote nan moun. Yon pakèt bagay m pa ka fè. Ok. E lè w gade e sa ke mwen menm mwen remèt nan vi m kòm prèv de travay e ot, m pa kwè sa m wè la yo an Ayiti a kab mete m devan yon biwo oubyen yon chèz dakizasyon. Ke Dye me prenne ma vie. Li pa ta bon. Nou rive, nou gen yon akò avèk prezidan. Prezidan Clinton. Clinton fè yon blag lè l ap bay apwobasyon an pou nou jwenn, pou yo ban nou ekipman avèk yo nan. Li di, Let me be the first one to have a call with this fucking country. Eske la gen. Kanta Ayiti te pi rèd nan dwòg, pi anraje toujou. Tout Ayiti gen tout pwoblèm. Epi, men, nou arive, apre 3 mwa denstalasyon, nou monte yon sistèm kote pou n fè apèl ant Preval e Clinton, nou mete yon switch nan dèyè yon kamyon. konekte pa microwave vin devan palè a avèk stasyon teryèn ke nou gen Petyonvil la epi nou bounce li pou premye apèl la fèt nan jou ke prezidan an te vle l fèt la. Yo pale, m pa konn si youn tande lòt, but sa fèt. Ok, se son toutes ces contraintes qu'on a eu. Wap pale de de de lajan. Nou siyen yon kontra de 4 million dola a kote avek mci pou l pran tet management konpayi an. 4 million dola pou pran management konpayi an. E wap mande nou fè an 2000. Nou te fè prè de 50 milyon dala de revni. 50 milyon dola. US. US. De revni.
De revni.
Yo te, e sa se 2000, 2005 m kwè, 2005. 2006 nou desann pi ba paske yo kòmanse ban nou pwoblèm. Ok. Men e.

Se si li te sou New York Times, li te sou Wall Street, yo fon gwo bagay nan Hilton nan Sheraton Miami pou di gè, gèlè gen mirak ki konn fèt. Ok? Ayisyen, nou fèl. Nou fèl avèk fyète e nou gen anpil moun ki te temwen lè n al peye dèt sa. Premye fwa Ayiti peye dèt li, se nou k peye l. Humm premye fwa ayiti e mwen menm si nou vle chèche e jounal wè sim te an ayiti m ta montre nou li pa jis bay mwen fèmen lakay mwen nèg yo sezi wi eskize.
E m se Jean Beliard pou ACR TV. Aktyèlman Airtel se yon konpayi ki an fayit. An 2008 anpil gwo konpayi isit Ozetazini an fayit.

Eske se sa wap chèche? Eske yo gen posibilite a yo pa vle ba ou l paske w di se ti nèg ki nan yon endistri ki domine tradisyonèlman pa oligarchi an Ayiti a?
Bon, wi. E gen posibilite pou yo bay li. Si m t ap rive nan faz sa a avèk ou. Gen de negosyasyon ki ap fèt aktyèlman. Nan menm sitiyasyon ayisyen an, wi, non, wi, non, y a des négociations qui se font. Mè zavoka Ozetazini chita nan yon chita pale avèk des zavoka du gouvèneman ki baze osi Ozetazini. E la nou pa kab antann nou, menm pou nou antann nou se deyò pou nou al antann nou. Ok. So, 2 group moun sa yo yap pale e nou rive nan chemen pou ke nou arive fon bagay nou arive fon bagay nan chemen sa nou rive a gen on ti limyè ki parèt e ki bay lespwa ke petèt sa va rive. E kisa mwen menm mwen vle fè se gad sim di sa initial ka rachte mwen oubyen li ka krazem ankò nou pral mete teknoloji a katriyèm je menm jan ke se nou ki fè premye 3 je nan karayib la nou pral fè katriyèm je m al an chine deja 2 3 fwa ane pase a. Kounye a la, nan mwa fevriye la, m pral an Chili ankò pou aktive lè negosyasyon paske m wè gen yon siy de vi. E siy de vi sa a, m kab remèsye prezidan Martelly ki frape menm sou tab la, li di lè pou bagay sa a fini. Omwen m dwe l sa. Li di lè pou bagay sa a fini. E m espere fwa sa a. Nap jwenn on wout pou nou. Nap jwenn wout pou nou. E on lòt kesyon rapidman. On gwo konpetitè sou teren an nou wè l disparèt ki se te Vwala ke Digicel vale li. Eske gen espas konteni de mache a pou on lòt aktè tankou Itel Kont teni di fèt gen Natcom deja ki se yon konpayi leta ayisyen gen 40 pousan ladan l e nou wè ki pratikman ap sibi prèske menm sò Aitel paske gen yon seri de bagay k ap fèt nan peyi a nou wè se lòt konpayi y ap fè pwomosyon sou yon konpayi leta gen envestisman pa l ladan l.

eh bien nou tap konte beaucoup d'autres centaines de morts. Teknoloji a solid e li pèmèt frekans yo pase rapid parce que frekans sa yo, yo diferan de frekans Digicel avèk lòt nèg yo ap itilize a. Eske nou ka batay ak Digicel? Bon chèf, se kòk gagen wi. Nou gen bon zepòt. Paske pou m te rive kenbe, se goumen m t ap goumen avèk tout moun. E pa bliye ke m te kenbe nan moman ke m p at non konpetitif. Sètadi ke nèg yo pa pa peye senkant, mwen m ap peye. Nan yon moman ke ekipman mwen, m pa ka fè l antre ann Ayiti. M fè l antre pa Sendomeng pou yo pran li pa bokit pote pou mwen. Ok, men se nan eta sa a m t ap goumen e nou te reyisi. E n te reyisi. E mwen menm, mwen pwomèt si ke nou rekòmanse travay, nou gen sipò leta isit ki pa pral nui nou, anpeche nou viv, anpeche n bwè dlo, e ben n ap reyisi. Paske. M konn teknoloji a, m konn administre e m ap chache moun ki pou vin ede m fè l. N ap reyisi kanmenm.
E kòm mwen pa gen lòt kesyon, m gen lòt kesyon toujou wi. An tèm de de kou pou ede ITEL ranvèse vapè a kounye a la, ki sa l ye? 50 milyon? 60 milyon? E èske gen posibilite tou, piske se premyè konpayi ayisyèn ki te egziste nan mond telefoni selilè, gen pou ta kapab pran lòt moun, pou ki ta kapab ouvri pou envestisman Wè, nou ape ouvri pou envestisman e nou gen yon konpayi Wall Street ki pre pou fè sa. M pa, gon bagay m bliye di nou ankò. ITEL t ap premye IPO an Ayiti. Wall Street lakay nou, envantè, tout bagay fèt. Ok. Bagay sa a rive m, m al nan prizon an 2007. an 2008, Pytel was gonna be the first Haitian IPO. Trinity North Street yo. Trinity North Wall Street. Yes.
North lan anba lavil. Yes. Ok.
Wall Street. Se pou di w ke nan lenbesilite e la mechanste dè jans, yo pa konn kisa yo fè peyi a. M gen yon zanmi mwen, yon bon kamarad, nou t ap fè efò pou nou te monte yon bous an Ayiti. Yo dwe fè menm 20 reyinyon jiska prezan.
Èske se reprezay politik ki fè ke ou te sibi tout pwoblèm sa ou te sibi a sou gouvènman Preval la?
Non. Dapre sa ke moun nan kanni moun di mwen, ke il a, presyon an gèlè te kòmanse depi sou. Aristide. Dan le sans ke gen yon seri de moun ki jere peyi sa a, a dwat ou a goch. Ke w nan goch, ke w nan dwat, yo jwenn mwayen pou yo jere peyi sa a. Yo, e presyon an te deja sou Aristide pou l te e pèmèt Ke Aitel ouvè bous li. Ouvè pòtfèy li. Nou pat gen posibilite pou nou te ouvè pòtfèy nan nivo ke nou ye a. Pou nou te fè kòmanse. Yo rive tèlman lwen. Gen le kou de la frekans. Le kou de la frekans. Yo te vle ke yap bay prezidan an li cash epi mwen menm map ba yo tèl bagay. Sètadi ke bypass tout lojik ekonomik. Ok. Men mwen menm m pat pran nan presyon fè kont a prezidan an. M fè m pat pran nan presyon. E sa pa fèt. Men il parè ke la presyon vyen d'en haut e sa ete yn presyon de sosyete, se ki m'a ete klè nan moman ke y'ap di'm y'ap remèt mwen pa mwen, y'ap remèt mwen envestisman mwen, zye'm klè ak ki moun y'ap fè'm chita k'ap di'm sa.

Sen pousan dè zaksyon yo lakonpayi. An garanti dè katòz pwen sen milyon. Se ki dòn de a a la Teleco la le dwa de patisipe o zaktivite de la Rtl. Li vin nan bòd miting, li sesi, sesi. M pa kwè on moun anndan konn sa. Ok, moun ki te la lè sa te fèt la, yo pa janm tounen anko. E li di w ke lò gen yon diskisyon. Piske son konpayi ki fèt pou viv lontan. Yo di w ke lè w gen yon diskisyon, diskisyon an sipoze ale a lamyab pou nou eseye antann nou sou lejid di gouvèneman Dayiti. Sètadi ke li ta sipoze rele m, rele Teleco, di mesye, sa a ap, men sa k ap fèt, men sa k ap fèt, ann panse, ann panse, ann panse. Dans le cas pa gen antant, nou ale nan on tribunal Bermude. On tribunal Bermude pou nou ale pou nou fè arbitraj. Yo pa di goumen non, arbitraj. Sètadi ke pran sa, pran sa, ann pale, ann pale, ann pale. Se kounya ou tande ou rive nèg yo di w yo kraze Ayitel, yo sesi sela non pa sou dans un tribunal entènasyonal je gagne à l'avance. E pou sou pa janm kondwi sa nan tribunal entènasyonal. Chèf banm di yon ti bagay je suis peut être trop haïtien je ne veux pas être le premier à amener mon pays nan sitiyasyon pareil.

Paske dan le tan nou te genyen nèg kandan yo, men kounye a nou gen aktè entènasyonal, nèg kap sot an Irland, nèg k abitye goumen, bon nèg tou ki nan kòripsyon tou, sa se dosye yo nan lajistis nan peyi yo. Men èske w pa panse ke li pral yon pwoblèm pou w pral envesti yon lajan kote w pa garanti ke leta peyi w ka ede w? Ebyen se jijman sa ki pou fèt. Sa rive nan nenpòt ki peyi ke ou envesti epi ou gen difikilte ou whatever. Men ou gon abit, ou gen leta, ou gen lalwa. Banm non yon ti bagay. Pafwa on a la tandans nou panse ke leta è movè. Kèlè la koulè de leta? Kòman il devyen movè? Hein?

Lè pov ki mach sou lè tant ki no yen a manje se pa leta ki responsab leta ba nou tout mwayen pou n takse pou n sesi pou n sela men leta pa ba nou ankenn règleman ou di yon règleman yo la nou pa nou pa enplike yo nou pa aplike yo pou nou pa vòlè kòb moun yo pou nou pa manje kòb moun yo. Pou n pa achte 50 mil machin ke nou pa bezwen. Pou nou ba moun yo manje. Pou nou kreye travay pou yo. Hein? Nan tout kòb sa ke nou fè nan afè lanmò sa. Poukisa n pa fon highway sot Pòtoprens rive Okap, Paraje epi nou fè tout moun ap travay fouye tè. Ou kreye djòb! Ayichen Noè se sa l te fè. Lè l t ap kreye otorout Ozetazini. Se Ayichen Noè k fè l. E jis kan 67 pwogram nan fini. Mesye, gen mwayen, men lè ke w ap peye pa di mèt, kat mèt moun k ap fouye tè, k ap fè wout, pa gen ase pou vòlè. Se w al jwenn vwazen, w al jwenn moun, epi ou ba yo konbyen milyon pou pran pa w. Se pa serye sa. Il fo ke nou jwenn posibilite pou nou ede pèp sa a chanje vizyè li. Pou pèp sa a ka wè devan n, pou pitit nou kab al lekòl, pitit nou kab ap manje, e tou pou se pa an 2000, an 2000 ou 1998 pou nou gon telefòn nan men nou. Gen moun ki pa apresye sa k fè a e sa k fè y ap kraze l. An 1998 ke bagay sa a monte a, ou pa t fouti fè yon apèl telefonik an Ayiti. Ou te genyen 40 mil liy pou 5 ou 6 milyon abitan. W a di m ki kanpe pou kanpe nan liy pou fè yon kout telefòn. e dabò ou pa ka fè kout telefòn nan, fò w gen moun lòt bò pou fè kout telefòn nan. Dezyèmman, ou pa ka fè l, twazyèmman, ou pa konn li, ou pa konn ekri. Nou bezwen nan 2020, 2000 sa k ap vini yo, pou moun yo jwenn mwayen pou yo konn li. Li a, se yon obligasyon se vre, men si w pa manje ou pa ka konn li non. fè lekòl la se pa tout fòk bay moun nan manje pou l ka al lekòl e mwen pwofite pou felisite prezidan an pou travay l ap fè avèk bagay lekòl
Dènye kesyon epi Dènye kesyon m nan se ke paske kòm Maytèl pa m ap poze kesyon nou tou tan nou ban m fini rapidman kòm Maytèl pa yon sosyete prive tankou pèsonèl la sile paske li gen lòt aksyonè li rete yon fèt ke an dènye an dènye rekou w ap oblije

Ta kesyon se te èske.
Kòm gen de aksyonè ki enplike nan antrepriz Airtel, objektivman yo pa ka pèdi kòb yo a se ke de rekou. M ka konprann ke w ap, n ap kreye, n ap itilize le tan pou n ka jwenn yon antant alamyab. Le ka echeyan, donk li gen sur tab la la posibilite pou ke ou pran wout

Se kòmsi sa n'existe pas. Se sa k pèmèt sitiyasyon sa rive la. Les actionnaires sont des zombies. Pasif. Des zombies. M pa kwè, m pa wè kouman yon nonm k'ap envesti kòb ou, pou yo ap sòti pou pran nan men w, pou se mwen menm sèl k'ap fè le tour du monde ap boule bèk. Ok?
Dènye kesyon. Well, Don Menam, Dènye, dènye, dènye, dènye. mwen jwenn nan e konferans lan an plèn vigè, an plèn kou. E donk, pandan ke w ap pale, m ap tande kesyon k ap poze, m ap eseye ratrape petèt sa m pèdi e mete m a pwen. Ou sot mansyone talè a, erezman, aktyèlman ke mi, Prezidan Michel Martelly frape men n sou tab la, ki di ke fò bagay sa fini.

Poum al Bermude se nan lenposib. Paske la Bermude ap banm posibilite. E piskem konn posibilite a li la m kab goumen legalman san ke m pa ponyade pèsonn. Je pa lentansyon de mèt mon peyi nan yon sitiyasyon parèy. Ok paske si bagay sa fèt.

Ou sonje ke lè yo pran soti pou yo pran sou a, prezidan an fè yon dekrè. Palemantè yo monte a prèske 80 pousan, yo kraze l. Ou sonje bagay sa. Ok. Nèg di, se paske m peye, m sesi, m sela. Ayisyen pa janm gen mirak pou yo. Konprann? Fè yon wonga dèyè. Kounye a la, de ane 2012 la a ane sa a 2013 ki fèk kòmanse a, m dwe gen yon dizèn palemantè ki vin kote m, ki vin di m, n avè w, n ap goumen, sa p ap fèt, n ap chanje bagay yo, tout, men si w ap konte sou yo, w ap mouri pwatinen. Men kanmenm, ils ont la volonté de faire. Men nanpwen nèg ki pral. Foure men yo nan dife a pou yo pran patat la, lè patat la bò dife a. Y ap manje sa k bò dife a avan. N ap pran nèg ki pral pèdi alyans yo, pèdi sitiyasyon yo pou y al ede Fontilik. Oke? Men m ap di w yon ti bagay, si vagabonday dwe fèt, ap fèt, ou met 5 milyon dola atè a, w ap jwenn tout moun sou tè a. L ap fèt. Il fo ke konsyans ayisyèn nan reveye. Ou wè sa map fè la a? Se dezyèm tome nan chapit vi m. M fè dezan twa mwa prizon. Tout homme konnen map mouri. Mande misye poukisa m kanpe la a jodi a. Anpil moun an Ayiti di yo pa wè si mesye Deguèlè mouri, Ayiti al kraze. M di map fè dezyèm sòti. Ok so se le kòmansman de mon second procès. E m espere ke procès sa a ap bay pèp ayisyen an libète sosyal e politik. M pa konn kouman l pral fèt men il fò ke gon bagay ki fèt. pou pèp sa ka viv kankou tout moun sou tè a.